Kay sa ki wout frè ou pa janm al ladan depi aprè menas yo? Bon se nan kay la m abite se sak fè m santi menase m pran laprès paske mèt Poustin Richard di m nenpòt jan li di m nenpòt jan l ap demaske m men mwen menm se nan kay la m abite m vin sanse tankou se pwopriyetyè kay lan ou dakò m pa ka fè bak ankò ou konprann e kòmsi se pwopriyetyè kay la li menm ou konprann laprès ekriti pale. Pam se plis wa. Non pam se Frantz Norzeus e yo konnen m sou non Coach Crossover. Dosye sa a se yon dosye ke yon dosye kay kote ke se yon kay ki se wout frere an fas Hotel La Reviniere e ke se mwen menm ki sanse responsab kay lan, mandatè kay lan e ke. Kounya kay la son kay ke mwen nan pwoblèm avèk mwen nan yon litij avèk yon avoka ki rele mèt Osner Richard misye te avoka kay la mwen menm m te sanse nan kay la la depi 2017 misye te avoka kay la. Yo te ba m chifon degèpisman nan kay lan. Mèt kay la te ba m chifon degèpisman. Depi apre degèpisman, misye kenbe kay lan. Misye ap anfème kay la depi plis dizan pou 11 mil dola meriken. Misye pa janm. Bay pwopriyetè kay la yon dola, li koupe tout kontak dirèk a pwopriyetè la. Pwopriyetè la vin okouran, pwopriyetè la di misye li revoke manda l, ok, se li banm, se mwen menm li bay, li sanse bay responsablite kay la, misye vin okouran, lè pwopriyetè a rele misye, li di misye manda w revoke. Ok men moun ki sanse responsab kay lan se ki se mwen menm misye nan diskisyon avèm de se sa son de se ki premyèman ki te kite ok koz yon byen ki pa apati avèl ki li tap fè yon djòb degèpisman mèt kay la mandel kay lan li pa vle bay kay lan li refize bay kay la de se sa son de se. ki deja devan konsèy de lòd e li te rele nou deja pou diskite sa konsèy de lòd poko bay li poko rele nou sou sa misye misye konnen li menm li pa dwat li pa jis misye pase li fè yon enpitasyon devan jij enstriksyon ki di ke m fè menas de mò e ke m te Asosyasyon de malfektè ke manda konsilè klanmen moun an fo bon mwen menm mwen vin denonse sa. Ou gen yon manda lan men w kote manda? Mwen gen yon manda lan men m ki se manda legal ok se ke kisa m te fè an premyè lye. M te rele avoka m, m te fè some misye pou m di misye e dezòmè ou pa mandatè kay lan ankò, se mwen ki mandatè kay lan, misye pa t reponn. Sa se somasyon ke m te fè bay misye. Dezyèmman, m fè misye, m fè de nouvèlis avèk misye, non misye site nan jounal. Twazyèmman, m te fè e konsta a, jij de pè. e paske misye te gen 2 lokatè met nan kay lan e ki se lokatè pal ke pwosè vèbal di wi se misye lokatè yo di wi se misye ki fè fèmite ya bon bagay la te rive devan konsèy de lòd de zaboka kap jije la jiska prezan ki an kou epi misye te voye yon envitasyon ban mwen kote li te mete m fè menas de mò kote li te mete m asosyasyon de malfèktè men tout sa yo se paske Se mwen menm ki sanse responsab kay lan, misye di li bezwen demaske m, si l pa demaske m, li p ap reyisi pran kay la. Se avoka ki te responsab kay la avan? Se avoka ki te responsab kay lan, epi piske l fè 10 an ap anfème kay moun yo a 11 mil dola ameriken, li pa peye pou lokatif, li pa fè anyen, moun yo di paske. Pèsonaj la se yon moun ki granmoun, ki aje, epi li rele misye, li di misye, mèsi, ban nou rapò de sa w fè, si nou gen pou nou peye w, n ap peye w, mèt remèt nou papye kay nou, misye refize, mèt misye di, mwen k anfas li, kounye a, se pa pwopriyetè la. Brèf. Anfas li pou kisa? Pou koz paske se mwen menm ki responsab. E mwen te peche devan Gad.
Nan tout sa w ap di, ou di misye. E mèt Osnèl Jan. Ok, sa vle di ke tout konfli sa ki vin rive a, se pa rapò avèk mèt la ki kanpe anfas ou pou kay la. Anfas mwen.
Mèt Osnèl Jan kanpe anfas mwen e li di m sa klè nan mesaj ekri ke se li pa anfas pwopriyetè a, li anfas mwen kounya. Se mwen ki anfas li. Aske se ou menm ki aktyèl responsab kay la? Se mwen ki aktyèl responsab kay la. Men eske avan pat gon ti bat bouch avèl? Non. Piske ou te lokatèl?
Non pat, nou pat gen bat bouch, paske mwen m pat an afe a misye. Okontrè, e m te konn gen de, m te gen de ti pawòl avèk misye, nou pale, nou salye, tout bagay. Pa gen oken bat pou cha misye. Se aprè misye bay pwopriyetè a manti, li di pwopriyetè a, pwopriyetè a rele li mande l èske kay la ap fèmen li gen dizan. Misye di non, kay pa janm ap fèmen. Ok, pwopriyetè a vin dekouvri kay la ap fèmen. Misye di ke e fòk mwen te antre nan konplisite avè l paske li rele m nan telefòn tousuit aprè pwopriyetè a fin rele l pou l di m ke Frantz, si pwopriyetè a rele, li ta mande w si kay a fèmen oubyen enfòmasyon, di non. Mwen di mèt Osner Richard non. Mwen menm, m pa ka antre nan koripsyon pou moun paske m se yon pèsonaj piblik, mwen se yon pèsòn responsab e ke m p ap kapab antre nan sa pou li. Mèt Osner Richard di m si mwen pa aksepte antre nan koripsyon an pou li, l ap degèpi m, l ap, m kanpe anfas li dèzojodi. Ok. Epi mwen menm m ke m pa t annafè mèt osè Richard sa a pwopriyetè a vin annafè e lè pwopriyetè a wè sa pwopriyetè a oblije di m bon e m te di pwopriyetè a bon jan bagay yo ye la a m ap kite li di m non m pa ka kite ou konprann. Eske pwopriyetè a pa Ayiti? Manda sa a pa gen mwayen. Sa se manda ki soti dirèkteman ok Ozetazini ok ki legalize pa Ministè Afè Etranjè isi sa vle di se yon manda legal. Wi mwen menm mwen gen nan menm mesye si se sa misye konnen ki fè lap pèsekitem paske dosye a deja ale nan bawo de pòtoprens li nan bawo de pòtoprens e ke yap fè swivi dosye an e pi misye li menm li envitem li fèm yon envitasyon mwen map poze tèt mwen kesyon e poukisa misye ap fèm envitasyon an poukisa misye ap pèsekitem menm mwen gentan konn repons lan repons lan se paske l konnen ke. Mwen legal avèk manda sa a ke li pa responsab ankò. Lè ou te rive devan konsèy de lòd la, lè ou rive nan pakè Pòtoprens avèk manda sa a, ki sa yo di ou? Mwen te rive konsèy de lòd, yo te poze nou de kesyon, yo te pale, yo te mande nou fè a kòman li ye, nou te eksplike fè a, epi yo te di nou bon, nou mèt fè. ale, y ap rele nou nan chemen nan. Ki konsta yo fè pa rapò avèk manda k lanmò lan? Yo di w se yon manda ki jis, ki legal? Yo fè konsta a, ke yo te menm di mèt Osner Richard manda w la, se yon manda k revoke, dè prezan se manda misye a ki valab. Se sa yo te di. Dakò? Men nan kounya la, mwen menm, mwen pote, mwen vin la pou m mande sekou avèk medya a, e dyaspora a e tout moun ki konnen l e antanke pwofesyonèl pwofesè lespò coach crossover Frantz Nozy di coach crossover ke mèt Osner Richard pèsekite m pou sa e ke mwen menm mwen di l mwen vin la pou m denonse mèt Osner Richard pou mwen nou twouve sa s on zak malandren. Nan moman w santi lavi w menase? Kanmenm, paske Mèt Osten Richa di m e m genyen l alekrit, nenpòt jan l ap demaske m. Se sa li di m. Nenpòt jan, e m genyen l alekrit. E ke li menm, li chwazi antank avoka, paske misye nan jistis lan, e m panse l kanmenm l ap jwenn yon zanmi ki menm nan sa, misye chwazi voye yon manda ban mwen pou lendi pou m al reponn kesyon. devan jij e ke mwen fè l menas de mò e ke mwen lan asosyasyon de malfetè e ke manda k nan men m lan fo. Se sa li te mansyone lan lèt envitasyon an. Bon mwen menm mwen vin la a pou m mande premyèman sekou avèk laprès, ok, e dyaspora ki konnen m fè ebi antanke. Pwofesyonèl peyi a k ap itil peyi a. E sa, jan de bagay sa yo, yo pa ka ap pase nan sosyete Ayisyen. Dosye sa rive nan OPC.
Nou mande OPC kout men, nou mande kòm Bawo de Pòtoprens li nan Bawo de Pòtoprens, nou mande Pakè, nou mande tout moun ki kapab yon kout men pou jodi an la a pou nou desitire. e jan de zak malonèt sa yo. Alò, depi kilè wap resevwa menas nan dosye sa? Map resevwa menas depi jiyè a nou jou. Jiyè 2025?
Jiyè 2025 a nou jou. E ke mèt Osner Richard ap fèm de menas, lap voye envitasyon ban mwen sou envitasyon. Paske li okouran li pap kapab pran kay sa ankò paske se yon kay pou mwen si pwopriyetè a lan diw bal bòdwo bal rapò remèt li papye kay ou remèt li dosye l ou pa vle epi misye dim se mwen menm ki anfas li pou mwen. Donk pa rapò avèk jan ka sa vin prezante la pou ou e alò m kapab di eske mèt Osner li menm se kòmsi l ta vle. Pran kay la pou li oubyen. Bon
an verite map banm di w si nou rele w nou some w nou di w nou bezwen chita pale avè w sou sijè sa pake yon avoka nou te bay yon djòb nou di w pou nou pou fè pri travay ou epi ou pa janm reponn somasyon dakò sa vle di ke son kay ou bezwen pran. Alezi mèt mèt.
Mèt la dèyè vòlè kay la. Mèt la dèyè vòlè kay la. Gal gwo. Kay sa ki rout frè ou pa janm al ladan depi aprè menas yo? Bon se nan kay la m abite. Se sa k fè m santi m menase m pran laprès. Paske mèt Osten Richa di m nenpòt jan. Li di m nenpòt jan l ap demaske m. Men mwen menm se nan kay la m abite m vin sanse tankou se pwopriyetyè kay lan. Ou dakò? M pa ka fè bak ankò. Ou konprann? E kòmsi se pwopriyetè se pwopriyetè kay la li menm.
Ou konprann? Trè byen. Mèsi.